Jodi a nou vini, nou konstate fineray lajistis la. Mwen kwè ke nou yon peyi kote ke n ap viv pa gen jistis, men tout moun k ap soufri. Mwen m envite la depi 10 zè pa yon polisye ki di ke li reprezante pwopriyetè RCH Delma. Mwen menm m panse o ve de la lwa, e ke nou pa ka kite peyi a ale pi ba. Mwen di polisye a etanke polisye an fonksyon, li pa gen dwa pou l ap jere yon stasyon de radyo. Li kontrè a odontoloji lapolis lan e règleman ki reji kominikasyon ann Ayiti. Konatel pa pèmèt sa. Bon, kòm mwen menm se yon pwopriyetè, pou evite lè bagay la tounen mal, lè jistis la sou de pye l, m fèmen sit radyo a. Bon, li jwenn dè avoka. Li di ke m pa t gen dwa yo rele m lajistis. Kòm tout peyi a konnen ke mwen toujou di nou sa, depi lajistis rele w, li te mèt anba yon pon fò w prezante. Paske se pa tout tan otorite an Ayiti ap gen pouvwa pou yo itilize lajistis la jan yo vle. E konsekans ki fè ke jodi a ou menm jenn fanm, ou menm jenn gason ap soufri, se paske otorite peyi nou itilize lajistis. sa jan yo vle, yo pa kite lajistis la sou 2 pye l pou fè sa l sipoze fè a pou fè valè sitwayen peyi l. Enben si peyi nou rive la jodi an n ap gade byen pou nou wè de moun onèt, de moun kredib otrefwa nou te ka bay benefis di dout nou wè ke nan ki eta yo tonbe pou ki rezon? Se paske lè w ap kritike mesye entèl ki nan yon pòs k ap dirije k ap fè sa k pa sa ou fin kritike l letan ke w vle Pa gen anyen k rive l. An n pran anekdòt. Nou sonje nan menm pakè sa a, ki pa t la, te yon lòt kote, m t al pote plent pou Romel Bell, paske m te di Romel Bell nan konplisite pou detounen zam ak minisyon ke ladwann sezi. Pou l te kache dèyè sa? Li fè direktè afè juridik la just yon ti pik achte voye sa yo vle a pa devan komisè gouvènman. Men kisa k te genyen du fait ke se Arnel Belizaire yo te di son emmerdeur ki pa vle pouvwa a mache. Men menm jan m te di l Mon ami frère Jean Monard pa envite m nan emisyon paske m site non moun lè m ap pale. Men jodia yo fèm pase pou yon bèt nwa men zwazo bèt fè dil pran sanksyon men kanada dil pran sanksyon yo site non men m wè tout moun ap repete pou ki rezon se paske nou menm dèke n jèn nou paka gen valè nou paka onèt mwen menm Anel Belizaire votre serviteur m di non ak peyi m mwen di yo ke map fè tout sak depann de mwen pou m respekte lalwa e lè map pale m pa nan voye plon gaye map di entèl. Konbyen lane m genyen m ap di nou nan sosyete a, men sa k pral rive. De ki dwa Salim Soukar genyen pou gen tout zam sa yo ki te antre onon de Salim Soukar? Laurent Lamothe just siyen yon ti bout papye, li òdone direktè jeneral ladwàn nan bay Salim Soukar tout zam sa yo. Enben nou pa p ba l enpòtans. Nou te di kite peyi a mache enben men konsekans lan jodi an. E blan k di Romel Bell nan trafik zam kounye a, nou tout ap repete l men lè mwen menm ki reprezantan Dèlma ak Taba ki te nan paleman o non di pèp ayisyen k t ap denonse lè deriv, nou te konsidere m kòm yon anmèrdman. Jodi an, yo te vle touye m pou dyòl mwen an Ayiti, men tout moun k ap spekile, di m de kisa ou repwoche m de tout sa ke mwen menm m ap repwoche depi pli de dizan yo. Enben jodi a men konsekans. Veritableman ou gen gwo enkyetid pa rapò avèk fonksyonman jistis la, peyi a? Mesye, menm moun fou nan lari yo gen enkyetid. Mon frè, la bon jistis ki nan eta sa a nan peyi a? Pa gen nou youn non ki moun. Sa fè nou tout ka viktima nenpòt ki moman. Paske kisa k fè valè malere ki pa gen non yo? Se lè gen jistis. Lè yon moun fè w yon abi, lè yon moun fè yon bagay ki pa nòmal pou w di ke w pral devan lajistis se lè w pral jwenn jistis. E poutèt sa menm an, sa k te anseye nou yo di lajistis se lèv youn nasyon. Lè m tande moun ap kritike Ariel, mesye, kòman w pral kritike Ariel lè w jwenn yon pakèt voryen, yon pakèt vwayou depi gen yon ti envitasyon, Yo tout al chita ak Ariel pou relasyon. Enben, Wa Henry pa gen anyen ke w ka repwoche l. Men si te gen moun reyèl, lè ekip Ariel la envite, li te wè se manman n, papa l, zanmi n ki bò kote l sèlman, li t ap di, a, nan direksyon m pwale a mesye l pa bon. Fòk nou fè yon bak pou n reflechi. Men, lè l envite, tout vwayou, tout voryen yo gentan al chita epi y ap kritike l. Sou kisa yo baze pou yo kritike l? Lè ke yal chita avèl. Ebyen se menm jan avèk injistis la mon frè. Ou menm ki malere ki pa gen non. Jodi a nèg la di w li pral touye w, li pral fè w abi. Ebyen se mawon pou mawon. Jan w wè m fè kounye a la, ou pa wè andeyò m rete. Paske m al nan mòn, paske si yon nèg di m lap fè m abi la, paske m tap bat kò m twòp lè m te palemantè, m pa gen okenn kote m ka rele. Ansanm de sanksyon Kanada pran yè, èske w panse li kapab ede Ethiopia a la pouswiv? Sa yo pa sanksyon. Alè di la dwa ou wè nou vin fè sansasyon. Sanksyon mesye, mwen m toujou di moun byen m konn sa k sanksyon, m te lekòl deja. M te nan lame, m son jiris nan kò metye. M konn sa k sanksyon. Lè ke vrèman m ap fè machandaj avè w, m di m ap pran desizyon kont ou, epi ou alèz de tè mouvman, w ap sikile nòmalman pa gen sanksyon li te mèt moral mon frè. Poul aji sou moun nan fòk gen jistis kap mache. M di w wi, sanksyon l te mèt yon sanksyon moral. Poul gen rezilta e repèkisyon sou moun nan fò lajistis ap mache. Tout tan ke otorite bò lakay se sa yo fè de jistis ap mache. Prezidan Ariel Henry mezi nome prezidan kasasyon. Mezanmi nou serye? Eske n serye ak nèg? Men nou wè m fèk kare bèt nwa paske sa ki ilegal la mwen menm lè m ap anons ap denonse l pou ti jak m ap gen menm pozisyon an pou ti pyè ki vin fè ke eleman jenan se mwa dans une circonstance pareille mwen menm mwen wè ke moun k ap peye konsekans lan se nou k devan m nan la lè jèn gade petèt nou gen 22 zan 23 zan k antre nan metye a mwen m gen 52 zan m antre nan palè nasyonal an 1988 kòm ofisye de sèvis M se youn nan meyè eleman k pase anba Angelou nan palè nasyonal. M se yon gad, m fyè pou m di l. E se gras a gad la k mete m nan nivo ke m ye a. M pa konn nèg ki ka fè m pè. M respekte tout moun men m pa pè oken vagabon. E mwen di tout moun ke m ap denonse yo, jou yo konnen ke Arnel Belizaire kòm sèvitè ki reprezante Dèlma ak Taba o nivo di Palema Ayisyen, 49 èm lejislati, rantre nan konpwomisyon ak kèlkeswa otorite a, l ap denonse yo se pou l ka kache dèyè yo. Denon, men men m avili m. Moun yo di m sa Lamòt gen avè m, mwen di moun yo m pa gen anyen a Lamòt. Lalwa pa bay Loran Lamòt dwa pou l te fè kòmand tout zam sa yo nan Desalin Soukar. Enben jodi a, Zwazo Bèk Fè di l, Kanada di l men pa gen anyen ki nouvo. M te di yo deja ki sa yo te janm fè kont mwen te di Romel Bell nan detouneman zam e minisyon sezi pa ladwann. Yo pa t janm te pran sanksyon. M al pote plent lajistis. Mezanmi la nan pakè a m desann sou bisantnè a kòm parlemantè m di m fè travay mwen onivo di parleman yo pa fèl bon m ale kòm senp sitwayan nou pa rann nou kont jodi a la menm moun ou te gade w kòm modèl otrefwa jodi a la l ka tonbe nan koripsyon nou